pati de 1994 avèk disparisyon lame ki te la nan peyi ak petèt te konn ede nou e nou te a anviron 500 ekta sou espas sa men nou gen tan pèdi plis pase 250 ekta an konstriksyon an konstriksyon an konstriksyon e Pa rapò avèk pwoblèm ensekirite k genyen, moun ap kite Pòtoprens vin nan Gran Sid, vin gen plis moun Okay, moun ap chache tè pou yo konstwi.
Donk, m panse nan 5, 6 zan ankò, ou gen dwa wè se ponp gazolin ki fèt la, se kay ponp gazolin. Si nou ta
pwofite mikwo Agoba, nou ta fè yon lanse yon mesaj bay Leta. Si leta li menm li pa fè yon bagay an ijans, sitou pou zòn waf masi a, pou l gade kòman li ka eseye fwennen fenomèn sa, nou menm de kapasite pa nou nou fèt pou nou mennen tout demach ki posib, nou te menm arive rankontre ak yon minis agrikilti, li di nou, nou t ap pale sa avè l, li di. ak leta fèb ki la pa gen anyen ki ka fèt pou bagay sa. San pou etan elik reprezante leta a nan domèn nan. Sa vle di
nou lanse yon SOS a leta pou zòn waf masi a. Nou menm antan ke asosyasyon plantè e elvè nan zòn sa nou fè tout sak posib pou nou rann. e nou transfòme diri an e se yon diri ki trè demande jodi a nou gen yon yon lebèl pa nou ki make tèt klasman nou gen yon diri konsa e moun popilasyon an renmen l se yon diri ki san rival men jodi a e si leta pa fè yon bagay ki enpòtan sou zòn sa pou frennen fenomèn konstriksyon sa se si ke Se yon zòn nou ka di nan 2 a 3 ka tran ki ka disparèt an sa k rele pwodiksyon diri. E se sèl pwodiksyon ke nou fè nan zòn sa, si se diri. Se prensipal resous zòn nan. Yon gwo bonjou pou nou tout ak pou nou chak. Kòman nou ye? Agrobaz, la a nou nan depatman Sid peyi Dayiti, pli presizeman nan Waf. Mase wè Nou nan waf mase Nou avèk 2 gwo potorik gason ki se 2 dirijan nan yon asosyasyon de pwodiktè de ri nan zòn waf mase Nou pral fon ti pale ansanm avèk yo non sèlman sou pwodiksyon an ki pwoblematik ki gen nan kesyon pwodiksyon diri a nan zòn nan men tou Nou pral gade tout etap Pòs-rekòt yo, sa vle di etap ki genyen lè diri a fin rekòlte. Malerezman gen moun ki t ap rekòlte la ki gen tan ale. Nou p ap gen tan wè rekòt la, men omwen yo ka plizoumwen eksplike nou kòman rekòt la fèt nan zòn nan. Donk, premyèman, n ap salye prezidan. Prezidan, kòman ou ye? Ebyen, nou la, epi ou, kòman sa ye? Nou trè byen, nou trè byen. Donk, se. Fadel Cantner. A ben, ke m kanpe nan mitan, ke m kanpe nan mitan, m kanpe nan mitan de gwo, de gwo zotobre la. Donk, e la, pye nou nan tè a, n ap gade pwodiksyon diri a nan zòn Waf Mase, men nou konprann ke gen anpil pwoblèm. M ta renmen prezidan, plizoumwen ou ba nou yon ti pale sou asosyasyon an, ki lè l te kreye, konbyen pwodiktè k ladan, eksetera. Epi, pou n antre dirèkteman nan yon ti deba tou kout sou pwodiksyon diri a nan zòn nan. Ou ankò yn fwa nou salye w Agoba Merci. e si yon opòtinite pou nou jodi an ou avèk nou nan zòn nou ki se Waf Masi e lè w pale de Waf Masi se prèske tout zòn yo nou gen Kasyèl nou genyen Waf Masi alò nou genyen plizyè zòn nou pa bezwen bay tout detay men sof ke jodi a ou avèk nou e ki se Association des Planteurs et Éleveurs de Waf Masi ki se Aspern e nou ap nou kwè nou fonde Li 13, 13 jiyè 2003. Ok, son asosyasyon ki gen tan wi la. 13 jiyè 2003, e nou ap gade ki sa nou ka fè. Ok. Sof ke, nou te fonde ak yon objektif, se te pou amelyore kondisyon lavi plantè yo. Ok. E nou sanse ap avanse sou objektif lan, paske jodi an, Plantè yo te konn fè jaden, yo pa t konn gen kote pou yo ekoule l. Sa te konn rann yo dekouraje. Yo te konn gen difikilte tou pou yo laboure tè yo. Yo te konn gen difikilte pou yo jwenn angrè, pou yo jwenn kèlkeswa sa yo bezwen pou yo fè jaden. Asistan teknik tou? Tout asistan teknik.
Men jodi a plantè, yon plantè nan zòn sa l santi li alèz pou l fè agrikilti. Li santi l alèz paske non sèlman l genyen tout, li bay, nou menm nou bay tout yon pakedj asosyasyon an, nou bay yon kredi ni pou labouraj, ni pou semans de kalite. e angrè, kèlkeswa kantite angrè plantè a bezwen pou l bay angrè l, nou mete sa a dispozisyon yo a kredi. E nou se youn nan enstitisyon ki bay sa k rele kredi plat. Sa vle di nou bay kredi? Kredi plat, e se tankou yon, nou pa gen oken enterè plantè a pral bay sou kredi ke n ba li a. Sa vle di a zewo pousan enterè? A zewo pousan. Objektif pa nou, se fè plantè a fè jaden an. E nou konsidere preske tout jaden plantè lan gen se jaden nou li ye. Nou sansib pou jaden yo paske nou menm si plantè a echwe nan rekolt lan, nou sanse echwe tou paske nou bezwen diri yo pou nou ekoule vè de enstans ke nou fè de kontra avèk yo. Bon ou sot pale la ou bay asistans nan preparasyon sòl. Lè nap prepare sòl, nap fè preparasyon sòl nan zòn sa, nou fèl avèk motokiltè, nou fèl avèk traktè, kòman sa ye? Alò, gen de, tè a diferan, li diferan, sòl yo diferan, gen de sòl ki pa ka pran motokiltè, sòl ki pa ka pran motokiltè yo fèt a bra dòm, sa ki ka pran motokiltè yo, nou mete motokiltè a dispozisyon pou fè yo, fè yo, sistèm mekanizasyon an lisanse la, pou. Men ki varyete diri mwen fòm manyen wi. Ki varyete diri nou plante nan zòn sa? Alò mwen pèsonèlman nou menm asosyasyon an nou gen yon diri trè spesyal ke nou menm nap travay sou li. Ki se M8. A ok M8 la. Alò M8 la e varyete M8 la li gen plizyè kalite ladan. Ok. Genyen ki gon M8 ou ka jwenn la yo di w se M8 men moun yo gen yon prensip yo di w M8 sa. Sil kout lèm pa la pa kite pou mwen paske depi Wi depim pa la pa kitem mwen li vin rèd wi m konnenl wi depil frèt sè di pa gen moun ki ka manjel men nou menm nou gen yon MU de kalite ke nou mete sou mache a pou moun se li moun yo manje sal pa gen rival mwen menm m te menm panse se TCS li ye wi tèlman li bay li fonn nan bouch sa li bon jiska prezan nou ap fonksyone m kwè nou gen anviwon De 2000, 2002, 2002 a jodi a la nou gen anviwon 4 tran depi nou ap evolye ladan l la. Moun yo trè apresye e kalite M8 ke nou menm n ap pwodui. Men konbyen moun ki gen nan asosyasyon sa a, asosyasyon e Aspèm nan? Alò nou ta dwe gen anviwon 120 manm. Ok. 120 manm.
Nou gen anpil fi?
Wi gen fi. Nou gen anpil jèn? Pa pa vrèman, pa vrèman gen anpil jèn men gen yon ti kantite kan menm. Plizoumwen moun ki nan asosyasyon sa yo, yo gen anpil tè, èske e ou gen anpil moun ki gen plis kon kawo, demi kawo, yon ka kawo kòman sa ye? Plizoumwen. Alò gen moun ki gen plis ke 2 kawo, 3 kawo, gen ki gen mwens, pandan se tan l ka nan asosyasyon tou l ka gen yon sèzyèm. Ok. L ka gen yon sèzyèm, l ka gen 2, l ka gen 3. E e.
M konnen la a pou fè pwodiksyon agrikòl, nou bezwen kredi ke asosyasyon an mete a dispozisyon de moun yo. Nou bezwen asistans teknik, nou te pale m nou gen agwonòm ki sou tèren an k ap fè yon travay. Nou bezwen mekanizasyon agrikòl jodi a, teknoloji, menm si se ak motokiltè nou ye, nou ka pase nan traktè pi devan. Men kesyon dlo a, pase agrikilti pa fèt san dlo, e kesyon dlo a kòman sa ye nan zòn nou? Se youn nan defi ki devan nou, ki rete devan asosyasyon an ke li menm li sanse frape tèt li tout kote pou l rezoud li ki poko kapab. Se kesyon dlo a. Se youn nan gwo pwoblèm ke nou ap konfwonte paske si preske tout kote ou wè nou ye la, se sou lapli yo fonksyone. Waw!
Se diri pa ka fèt sou lapli. Se youn nan rezon ou ka wè diri sa li pa donnen. Non men se sa m wè la, li preske fo. Son djig pa donnen sa vle di son djig ki afekte avèk pwoblèm sechrès lan. Son djig ki afekte avèk pwoblèm sechrès lan, sa vin rann jan randman ta dwe ye an nou pa gen randman. Men randman mwayen pou zòn sa a, lè nan nou kondisyon, lè nou nan kondisyon optimòm, sa vle di lè gen dlo. Ok.
Oparavan nou te a, nou te o bò de 1 a 1 pwen 5 tonn. A lekta.
Avan asosyasyon an te antre nan domèn sa. Ok. Avèk aktyèlman, avèk. tout pakè teknik ke n mete a dispozisyon plantè yo. E mwen kwè an 2004, nou te pete plafon jiske n te rive a 6 ton a lekta. 6 ton a lekta! Se enteresan paske a lentènasyonal, Se 5 a 6 tòn, menm si gen peyi, jodi a, Repiblik Dominikèn, li pase gon pwodiksyon tèt chaje ki pase de 6 a 8 yo menm. Donk, m panse si nou gen 6 tòn alekta, si nou jwenn dlo, se enteresan. 6 tòn alekta, men kounye a avèk tout ti difikilte ke n jwenn yo, vin rann nou ap vwayaje la obò de 4 tòn, 4, 4 pwen 5, se la n kenbe. Apre n te fin tonbe nan sik tou nan lekta, nou vin nan 4 pwen 5, 5. Defwa n konn tonbe nan 6 tou, men w konnen pwoblèm dlo ki pa stab la.
Epi gen pèt ki fèt tou wi nan rekòt la. Lè moun ap bat diri, gen ti diri l pèdi wi. Wi, li posib men li pa anpil. Li pa twòp.
Li pa twòp anpil. Fason ke nou, e se se yon nan objektif asosyasyon an tou pou nou modènize. Wè, pou n ta gon rekòltez.
Pou mwasonez, nou gen yon mwasonez kap vini fè bagay sa.
Paske m te fè yon videyo, moun ki pral gade videyo sa, m fè yon videyo Repiblik Dominikèn, wap gade 2 ayisyen ki alafwa mekanisyen, ki alafwa operatè, se yo kap fè travay sa, se yon seri de machin an Repiblik Dominikèn. E nèg yo menm bay nimewo telefòn yo, yo di depi yo jwenn djòb kap peye yo egal oubyen lejèman pi ba, yap vin travay Ayiti pito. Sa vle di si. Asosyasyon Aspem ta vin gen mwayen pou l achte yon machin konsa, mwen menm m ap al chèche teknisyen yo pou nou. Ayisyen. E yo k ap fè yo Repiblik Dominikèn. E yo fè l byen. Ou konprann? Donk, mwen menm youn nan kesyon m te kòmanse poze tou, kòm nou gen anpil plantè, anpil pwodiktè, E se de ti lopen de tè, ti kal tè, ti kal tè yo genyen. Pase m panse sa ka pou mèt, sa pou mèt, sa pou mèt, sa pou mèt. Kounye a, eske nou pa panse li posib? Premyèman, premye travay pou li ta fèt, se ta jeworeferanseman. Nou jeworeferanse pasèl yo. Lè m pale de jeworeferanse, nou chèche konnen sipèfisi chak jaden moun nan. Epi, apati de la, depi yo konn sipèfisi jaden w, gen ti pikèt plizoumwen. Epi traktè a pase l bay tout tè ansanm. Lè sa a, tout moun plante ansanm, tout bagay yo fèt menm jan, mwasonèz pase, epi se kalkil randman k ap fèt oporata. Alò e konsa n fonksyone menm. Nou fonksyone an blòk. Wè. Sè di nou fonksyone an blòk, e ou konnen se nou k bay ou sèvis modokiltè lan. Nou konnen prèske tout kantite tè chak moun gen. Yon gwo travay nou gentan fè la. Nou gen non moun yo paske.
Se nan biwo yo pase yo peye. E yo vin fè, nou ba yo fich, nou voye motokiltè vin fè tè yo pou yo. Men nou genyen tout tèren yo nèt. Nou gen yon sistèm, yon aplikasyon tou ki mezire tè yo, ki posib pou nou gen yon baz de done preske tout tèren sa yo. Lè iks vin kote n ap annik ale tcheke li. Wi, ou ka fè sa sou Google Form, ou ka fè sa sou Kubo Collect, Kubo Toll Books. Se sa ke nou ap fè, pase pou nou gade. Depi sou telefòn ou, pa p wap wè l. Se sa nou fè la.
Ou gen non plantè a, ou gen tout enfòmasyon sou li. Alò lè nou pale de 120 plantè nou gen an, sa se moun ki fè pati asosyasyon. Wè, sa se sa.
Lòt yo gen dwa pa manm, yo vin vann nan asosyasyon an. Nou travay avèk tout plantè sou espas la. Ok, pafè. Ke ou te manm asosyasyon an, ke ou pa te manm asosyasyon an, nou travay avèk ou. Nou pral pale de sa pi devan. Ou konn sa k fè lòt yo poko kouri vin manm? Men jou nou pase nan koperativ n ap bay ristoun la a, asanble jeneral fèt, moun nan sou chak. sak oubyen chak mamit diri a pay li te vann apre lè n fin retire tout kou fiks, tout kou varyab epi nou di sou chak mamit nou bay 5 goud oubyen n bay 10 goud nan asanble jeneral e asanble jeneral la fèt an septanb moun nan konnen kòb ristoun sa a apre l te fin vann diri l la kòb ristoun sa a l ka pran l pou l peye lekòl pitit li oubyen pou l achte yon bèf E pa ou kap di moun vin manm non. Alò nap diw sa an koulis. M pa vle pou moun kap gade n yo tande. Apeti m ni nan zòrèy. Men sof ke menm lè nou nan nivo asosyasyon paske ou konnen nou nan antreprenarya tou. Sa rann ke nou fè asanble jeneral nou chak desanm. Nan peryòd desanm sa nou bay manm yo yon ti anvlòp. Yon ti bagay.
Nou pa rele l ristoun.
Wè. Men nou rele l yon ti gratifikasyon. Anben ok. Men lè l ristoun Ou konn kisa l, diferans ki gen ant gratifikasyon a ristoun nan, se o prorata. Sa vle di, m te vann plis diri la, pa rapò a kantite diri m te vann nan, m gen tan kantite. Kounye a, lè w gen yon pwodiktè la, li pa ka al vann diri l lòt kote, pase la l ap vin vann li, pase l konnen se kantite l bay la l ap jwenn. Ou konprann? Donk, gen yon gwo pwoblèm m wè la. Pwoblèm m wè se ke moun yo, yo prèske kòmanse ap plante. Kay! Nan plas diri. Sa k pase? Sa se yon fenomèn. Se yon fenomèn, yon nan premye rezon ki koz se pwoblèm dlo a. Paske lè ou imajine yon plantè si li gen pitit, e sitou lan inivèsite, bagay sa va veye ti kal monnen. Sa vin rann lè pitit li nan inivèsite, petèt li an dezyèm ane, li gen 4 oubyen 6 setan pou l fè, se nan moman se jaden an pou l fè pou l peye inivèsite an. vin pa gen dlo.
Tankou yon jaden konsa. Egzakteman. Li oblije vann yon moso tè. Lè l vann yon moso tè pou l ka pouse pitit la al inivèsite, li pa di moun k achte l la pou l fè kay. Men sof ke moun nan te gen tout difikilte kote pou l fè kay, li tou pwofite fè kay. Men pa gen yon Leta vreman ki pou anpeche sa fèt. Men, sa vin rann ke nou menm, nou frape tèt nou tout kote antanke asosyasyon. Pou nou wè kòman n ka rezoud sa. Kòman n ka frennen fenomèn sa.
Yon lòt fenomèn ki gen la ankò se fenomèn vòlè tè. An sa vle di yo kòmanse nan vin vòlè tè la tou? Fenomèn vòlè tè a se youn nan bagay ki se yon pwazon. Gen de espas ou kwè gen kay ki konstwi se pa mèt yo ban yo. Se pran yo pran yo? Wi, gen yon fenomèn la, gen yon fenomèn nèg yo vin la. Nèg a sot Pòtoprens, li pa t janm la. Ou ka gen papye w nan men w la ki papye tit, ou ka jwenn yon lòt moun ki vin la. Ki gen menm papye a. Ki pi bon ke pa w.
Sa vin rann, gen de kote ou wè k ap konstwi la se pa mèt yo ban yo. Gen de mèt tèren ki ale anba tè, sezisman epi pwoblèm, ap asiste tè. Tansyon. Tansyon tou sa. Sa vin rann leta li menm li gen li gen pyon pa l pou l jwe nan sans sa. Men, m te gen yon pwoblèm konsa m te rankontre nan yon koperativ kakawoyè, de moun k ap vann tè epi lè l vann tè a moun nan chwazi koupe kakawo fè lòt bagay. Youn nan bagay nou te mete anndan koperativ la nan règleman entèn nou te di si yon pwodiktè ap vann tè, Avan li vann tè a kou moun deyò, li sipoze al di sa nan konsèy administrasyon an, koperativ la. Kounye a nan konsèy administrasyon an, si konsèy administrasyon an gen mwayen l achte l pou koperativ la, pou koperativ la ka kòmanse gen pwodiksyon pa l, men si l pa gen mwayen l kòmanse tcheke lòt manm anndan koperativ la k pou achte tè a, pou tè a pa oblije tonbe nan men moun ki pral fè kay. Ok.
Alò, gen de tèren k ap vann. Asosyasyon te gen dwa deside pou l achte l. Men nan kondisyon ou wè, si w la ou konnen tè sa a se pou kiyès li ye. E vwala kou a gen yon lòt moun ki vini ki vin pran l. Èske ou pral janm antre nan lojik pou w al achte tè a? Non, la ou pa ka. Se tankou ou pran tè a nan men moun nan. Kounye a ou oblije gen de tèren ki ta dwe. kite ak kite ka pou asosyasyon, lè w pran tèren ki devan enstitisyon an lòt bò a, se tèren ki sanble ak enstitisyon ke n ta dwe genyen. Men nan ki kondisyon, nan ki kondisyon yo vann? Nan ki kondisyon? Eske se mèt yo, ou te ka konsidere moun ki mèt yo a vrèman, ou menm ou konnen ki mèt ki a, men gen yon lòt. Antite de moun ki vini ki di tè a se tè yo ye e yo gen tout pouvwa, tout papye nòmal ki di yo e pou yo yo vann yo.
Dènye kesyon anvan n ale nan atelye kote nou fè trètman pòs rekòt yo. Nou di m se aspem. Se asosyasyon dè pwodiktè oubyen dè plantè e elvè. Nan kesyon elvaj la, kisa nou plis ou mwen fè? Alò youn nan sa ke nou te konn fè, se te pisikilti lan, nou te konn fè pwason. E tou sa tou pwoblèm peyi an tou vin rann li ne bagay pou pa ka fè pwoblèm ensekirite. e ou te ka fè ou ka fè e basen an la e vwala ke ou ka jwenn lòt moun ki vini vin peche ok e sa se youn li vin rann tou pwoblèm dlo nan espas ke ou te konn fè li an epi bon sa nou te konn vin wè nou wè sa pat twò rantab kounye a nou vin sanse pase a elvaj la fèt de manyè endividyèl chak plantè chak plantè gen elvaj pa yo paske Avèk tout asistans ke nou nou toujou gen men chak chantè gen lòt chwa. Paske m te travay nan yon pwojè o Venezuela e se te avèk se yon pwojè de koperasyon Venezuela avèk Vietnam kote nou te fè pwodiksyon pwason ak diri ansanm. Menm dlo a, menm dlo ki soti nan drenaj, nan dren yo, se menm dlo sa a d'une part ki trete. Paske se plizoumwen agrikilti òganik, epi nou fè pwodiksyon kap, e se te yon bagay ki te mache. Donk mwen menm kesyon m ap poze, kòm nou menm antanke asosyasyon, paske youn nan travay nou te konn fè, nou tande sistèm pase kado nan bèf.
Nou konn tande li, men m pa twò byen enbi de li. Pase kado se lè yon asosyasyon gen yon 10 bèf, epi bèf li genyen an, li fè yon lis de pwodiktè. pwodiktè a jere bèf yo. Chak grenn pwodiktè gen dwa gen yon bèf, men yo gen yon towo ki la pou ki, e gen yon moun k ap jere towo a ki la epi pou al akouple. Epi chak lè bèf la fè pitit, moun nan k t ap pran swen l lan, li pran pitit la epi l remèt bèf la a yon dezyèm pwodiktè. Ensidsuit. Lè sa a ou fè majorite pwodiktè yo alafen yo vin gen bèf. Se yon teknik nou te itilize nan Grandans, jiska prezan la k ap mache an don seri de koperativ ki fè anpil pwodiktè gen bèf. Yo gen lòt pwoblèm wi nan zòn nan la. Yo vòlè bèf tou? Vòlè bèf.
Tèt chaje.
Gen de moun ki konsidere bèf la se lajan dòmi deyò. Sa vle di bèf la se yon lajan k ap dòmi deyò? K ap dòmi deyò. Anpil moun konsidere l men sa pa anpeche anpil moun gade bèf. Mwen m renmen bèf, m gen bèf tou. Mwen gen bèf ke m bay moun gade bèf tou. Men sof ke, anpil moun konsidere se yon kòb ke w genyen k ap dòmi deyò. Sa moun k ap vòlè a, e sa l ap toujou di. Ou ka leve jodi an la, epi ou te gen 2 bèf, 3 bèf, epi ou leve ou tande moun ki te gade l la vin di, a, yo pran bèf la.
E lè w pèdi yon bèf, n ap pale de 40 mil dola, 30 mil dola yon sèl jou wi. Non, e bon, m panse nou pale anpil la, m pa konnen. Nou pale de pwoblematik dlo a, pwoblematik kay la. E pi... Yon nan bagay ke nou ap ajoute sou kesyon dlo a. Nou gen, nou sanse e dlo a sou tèt nou la, m ta ka di an amon. E nou menm nou sanse an aval la. Ok. E se di dlo a, si leta yon bagay serye ke yo vle fè vreman, yon priz ki bay e de lòt kote ki se Ilemasi, ki alimante, si yo byen e estriktire priz la, gen posiblite pou nou menm nou jwenn dlo a la. Men nou te gen pasa ki te fè yon etid avèk Plan Consult pou gade kòman yo ka mete dlo sou sistèm nan. Se yon bagay ki te dwe demare depi septanm dènye, men jiska prezan sa pa ko, dènye enfòmasyon m gen yo te di bonè nan janvye a la y ap demare, jiska prezan sa pa ko. Men gouvènman chanje kounye a. Sa pa ko bon. Kòm se yon pwojè l ye.
Se yon pwojè.
Bon sa ka gen anviwon 2 ou 3 jou. M te wè gen gen kèk enjenyè ki te vin vizite espas la gen lè gon lan apèl dòf ki ap lanse. Ok. Pou yo gade men se yon sistèm pwiza ke yo vle mete sou espas la ki pa ke nou pa twò apresye ditou kesyon pwiza. Men nap freyatik la pral rive yon kote la li pap gen dlo se poukisa yo pa kapte dlo a yo pote l la pito. Bon sa se yon opsyon bon opsyon byen se opsyon prensipal la se aranje priz dan la voye dlo a ban nou la e li ka pran bòt lan men sof ke fè sa lap koute mwens kòb dèfwa moun yo se pansman ke yo fè yo yo pa bat pou yo geri plè a sa ki an pèspektiv la se konstwisyon yon pwiza pou voye dlo sou espas la lè ou gen yon pwiza yo pral mete yon ponp solè yap mete yon ponp solè sou li se sa yap fè Pou pou m kwè petèt li kab li
Men yon pwiza pap ka alimante tout sa an dlo non. Bon yo fè kalkil la, yo fè kalkil la, se gwo plan konsil ki te k travay sou li. Yo fè kalkil la, e ap mete yon ponp ki adapte ki pou bay kantite dlo sifizan sou espas sa. An tou, sou ki sipèfisi nou ye la a? Si si m pale w sa pati ak tè tou.

Mezanmi! Kon di moun yo, repetel pou mwen ankò. Alò m te dwe bò yon ti dlo davans. Sè di de 1994, avèk disparisyon lame ki te la nan peyi a ki petèt te konn ede nou, e nou te a anviwon 500 ekta sou espas sa. Men nou gentan pèdi plis pase 250 ekta an konstriksyon. An konstriksyon?
An konstriksyon.
E?
pa rapò avèk pwoblèm ensekirite k genyen, moun ap kite Pòtoprens vin nan Gran Sid, vin gen plis moun Okay, moun ap chache tè pou yo konstwi. Donk, m panse nan 5, 6 an ankò, ou gen dwa wè se ponp gazolin ki fèt la, se kay ponp gazolin. Si nou ta
pwofite mikwo Agoba, pou nou ta fè yon lanson mesaj bay Leta. Si si leta li menm li pa fè yon bagay an ijans, sitou pou zòn waf masi a, se yon zòn ki prèske a disparèt nan kesyon agrikilti. E youn nan bagay ki zòn sa genyen an tèm de kalite, an tèm de gou. Tout tès de degustasyon ki fèt, se youn nan zòn ki bay diri a, yon diri ki gen pi bon gou. Non, sa ou mèt di lè li m manje lakay mwen. Ki gen pi bon gou.
Menm lè ou ka jwenn M8 la. E m gen lontan m ap manje diri sa. Ou ka jwenn M8 la nan zòn sa ou jwenn li nan yon lòt kote. Wè, pase M8. Se menm M8 la, men sòl la. M8 ki tòbèk la pa gen menm gou a M8 sa. Sa vle di sòl la, sòl la gen yon fason ke l fè diri an. Wè. diferan de gou lòt kote. Si leta li menm li pa fè yon ijans sou zòn sa a pou l gade kòman li ka eseye frennen fenomèn sa a, nou menm de kapasite pa nou nou fèt pou nou mennen tout demach ki posib. Nou te menm arive rankontre ak yon minis agrikilti, li di nou, nou t ap pale sa avè l, li di ak. Leta fèb ki la pa gen anyen ki ka fèt pou bagay sa. San pou etan Eli k reprezante Leta a nan domèn nan. Sa vle di
nou nou nan son SOS a Leta pou zòn Waf Masi a. Nou menm antan ke asosyasyon plantè e elvè nan zòn sa a, nou fè tout sa k posib pou nou rann e nou transfòme diri an e se yon diri ki trè demande. Jodi a nou gen yon lebèl pa nou ki make tèt klasman. Nou gen yon diri konsa e moun popilasyon an renmen. Se yon diri ki san rival. Men jodi an, si Leta pa fè yon bagay ki enpòtan sou zòn sa a pou frennen fenomèn konstriksyon sa a, se si ke se yon zòn nou ka di nan de a twa katran ki ka disparèt an sa k rele pwodiksyon di. Li se sèl pwodiksyon ke nou fè nan zòn sa a, si se di. Se prensipal resous Zòn nan.
Zòn. Kounye a se, kounye a ou pral kòmanse di, lè pa gen diri sa, la a ankò, lè la a pa ka pwodui diri ankò, lè asosyasyon pa ka egziste si pa gen diri, ki sa pwodiktè yo pral fè, moun ki depann de aktivite sa, ki sa k pral fèt eksetera. Donk mwen menm m panse e nou touche anpil pwen e e nou prale nan nan nan nan sant lan. Kounye a nan sant lan nou pral gade kòman transfòmasyon an fèt paske la a. Sa m konprann, yo koupe diri a la. Yo koupe li la. Men yo koupe l avèk kouto digo. Avèk kouto digo. Yo koupe diri a avèk kouto digo. Lè yo fin koupe diri a, yo bat li la. Lè yo fin bat li, yo mete l nan sak epi y al vann li. Nou menm n achte diri a an pay. An pay. Donk nou menm n al achte, nou achte diri a an pay. Nou fè tès sou li. Nou pral gade lòt bò a paske nou fè tès sou li pou nou wè si l gen ti imidite toujou, si l rive nan moman pou nou moulen l lan. Donk si l poko rive nan moman pou n fè dekòtikaj la, Nou ba l solèy pou jis li rive nan nivo a, paske m konnen, bon m te fè yon tan travay nan diri, yon 3 zan latibonit ap travay nan diri, donk m panse, m panse nou pral gade lòt etap la, men m panse pwoblematik la, li te bon pou se pye nou nan sòl la pou n te fè l, pou n te ka diskite sou, sou, sou pwoblèm sa yo. Ebyen, si n apral kontinye. Wè, n ap kontinye.
Nou pral fon ti mache sou dig. Kameraman ou konn mache sou dig frè m? A yon kanal segondè? Segondè.
Ok.
An gen k fèt, gen k pa fèt? Wi, gen k an tè bati. Ok.
An men, lè yo wè l an tè bati a, li redui debi a? Wi, li redui li, sitou an peryòd pa gen dlo. Wè.
Wè. Men zòn sa a pa konn gen vyolans pou kesyon dlo? Menm jan latibonit? Bon.
Konn gen l wi men li pa frekan. Ok.
Li pa frekan paske se ou konnen nan peryòd lapli li gen dlo. Ahan. Lè pa gen lapli wap wè prèske tout moun pa sou travay la aktyèlman pa gen dlo. Ok.
Tè sa mèt li tap gentan fè pepinyè pou li la. Sa vle di, kesyon m pa poze nou, avèk kesyon pa gen dlo a, konbyen rekòt t nou fè nou ane. Nou fè de rekòt pa ane.
Ok. Nou fè de rekòt, nou gen yon kanpay ki se janvye a jen. Ahan. Nou gen yon ki kòmanse an jiyè, out pou desanm. Ok.
An sa yo e vann yo vann yo.
Tout blòk tè sa nèt ou wè la.

Bon si bagay sa pat fon ti stope tou piti. M pa kwè tap rete anko la. Men m panse fok moun nan zon nan fè brigad tou wi. Oh oh. Pase kou komanse gen vyolans ki fèt. Nou fè vyolans sou yo. Kelke swa sa w wè nèg la ap fè. Li gen yon ti gwoup nan zon nan. Li gen yon ti gwoup nan zon nan ki akonpaye li. Li gen antèn. Li gen yon ti gwoup li ki akonpaye li. Pou l fè sa lap fè. Ok.
Lè tè sa yo vann wap wè se prèske chak moun gon ti pòsyon ladan pou yo fè kòb pa yo. Se konsa l ye. A men lè konsa yon pwodiktè ki kòmanse granmoun sa rive l li ka mouri. Li ka mouri sèten. A men se stròk lap fè wi avan l mouri.
Bon la nou rive nan sant lan. Depi kilè nou konstwi sant sa a?
Li konstwi an 2019.
2019. Sa vle di se apati de 2019 tou nou kòmanse fè transfòmasyon? Non. Nou te kòmanse, nou kòmanse transfòmasyon apati de 2021. 2021. Apati de 2021 nou kòmanse antre nan sa ki rele transfòmasyon. Ok.
Jan nou te di a, diri a. Lè n resevwa l, nou fè yon tès sou li pou nou wè to dimidite, tanperati, eksetera. Kòman nou pran diri a? Nou menm nou gen yon ekip nou mete sou tèren pou al pran l nan chan. Ok. E sitou nan peryòd, ou wè peryòd sa a, se nan peryòd repikaj ke nou ye. Ok. Men nou sòti nan peryòd mwason an. Mwason an. Mwason an. Ok. Nou fin, nou fini avèk li, se nan peryòd repikaj. Men nan peryòd sa nou gen plizyè ekip ki sou tèren. Nou gen yon ekip ki ap mezire diri an sou tèren. Nou gen yon ekip ki ap bwote diri a, mete l sou yon espas aksesib pou nou voye swa machin oubyen motosiklèt al jwenn. Epi nou gen yon ekip toujou ki a motosiklèt oubyen ki a machin ki pou fè l rive nan sant lan la. Ki inite de mezire n achte diri a? Pa mamit? Non, nou achte li pa Sak machann, paske chak zòn yo gon inite de mezi. Sak machann nan son yon kantite de 7 bokit et demi. 7 bokit et demi.
Ki egal a yon sak machann.
7 bokit et demi sa, se li menm tou. Alò n te vin jwenn machann yo ap achte l konsa. Nou menm nou antre nan menm prensip la pou n pa chanje anyen. Pou n pa chanje.
Sa vle di, se 7 bokit et demi ki egal a yon sak machann. E sak machann sa nou peye li nan 10 mil goud a 11 mil goud. Ok. 10 mil goud a 11 mil goud. Aktyèlman la m kwè li 11 mil goud. Ok. Men yon ekta tè konbyen sak machann li ka fè? Yon ekta tè paske m kwè yon sèz si yon sèzyèm ka ban nou yon 3 3 3 sak machann. Sa vle di yon sèzyèm bay 33 mil goud. Sa vle di lè w fè 33 pa sèz. 33 miltipliye pa sèz.

Sa sa ve di li ka plis wi. Wè li ka plis men nou pa vle egzajere nou rete nan nou rete nan Sa se yon randman mwayen. Mwayen mwayen nou rete nan randman mwayen an Ok. Sèke se konsa nou menm nou kapab jwenn li pou pou yon ekta. Wè sa vle di yon ekta tè nan zòn nan nan yon randman mwayen lap bay moun nan 400 mil goud. Anviwon. Anviwon. Sa vle di li ka plis li ka mwens. Anviwon. Li ka plis li ka mwens. Wè donk m panse 400 mil goud nan yon ekta tè. pou yon kanpay, si w ap fè 2 kanpay, li ba w 800 mil goud, m panse se kèk choz wi. Se kèlke choz, se kèlke choz. E sitou, e zòn pa nou an nou menm avèk fenomèn, fenomèn, avèk fenomèn ke nou gen la jodi an la ki se akonpaye plantè yo, sa vin rann tou e plantè yo, anpil moun ki te kite sektè sa a retounen. Yo retounen.
Bon mwen menm si m jwenn yon 2 kawo lwe la map lwe monchè e kalkil m gentan ap fè la ou konprann? M panse se gwo koze kap fèt anfen m pa fè sa. Wi donk m panse m panse se enteresan wi kounye a lè nou resevwa diri a la nou m panse diri a lal nan solèy anvan.
L al nan solèy anvan pou l rive nan. Atann, ban m eksplike w fenomèn nan. Se di lè nou voye ekip sou tèren ki al pran diri an, nou gen mwens ke 24 èdtan pou nou gen tan retire imidite, premye imidite ki gen nan diri an. Paske ou konnen diri an dèfwa lè li bat, li gen ti pay vèt ki ladan, li genyen petèt ti bèt li kapab gen ladan tou. Si tè a gen dlo li ka abime. Sa vin rand nanm pou sil antre jodi an demen maten li trè to li sipoze ale nan solèy pou retire e premye imidite sa ke gen ladan pou konsève e gou natirèl ke w bezwen nan dlo. Ok. E depi wè w fin retire premye dlo a k ladan lan w ba l premye solèy lan. Ahan. E sa pap deranje w w al seche diri sa a nenpòt 10 15 jou ankò 22 jou jiska mwa. Sa vle di gen bon espas pou stoke la. Wi nou gen yon bon espas bon. Okontrè pou le moman espas. Reso kay nou ensifizan pou nou. Li ensifizan? Pa rapò a tay nou kounye a. Ok. Li si sa ki rete an pèspektif pou nou gade kòman nou ka agradi, agrandi tay nou. Nou pa gen plis tè la?
Wi nou gen plis tè.
Ah ok. Sa vle di nou gen pou nou agrandi tay nou pou nou gade kòman nou ka. Pou nou gade pou nou wè tou nou ka rantre nan sistèm atifisyèl lan tou. Ok. Lè sa a nou. Paske nan sezon lapli.
Pou nou ka gade kòman nou ka. Nou te ka gen yon sechwa atifisyèl k ap pèmèt nou ale pi rapid. Alò youn nan pwoblèm ke nou gen ki fè petèt nou pa genyen l tou paske nou te eseye y ap kòmande yon sechwa byomas. Men konpayi ki t ap ban nou an li di se Sendomeng pa Sendomeng l ap ka ban nou l. Li pap ka ban non li an Ayiti. Ok. Kago, kago l se Sendomeng li rive. Ok. Men sa vin rann ke nou menm, lè n tan konnen ki fenomèn Sendomeng genyen. Wè. Fenomèn lè l rive Sendomeng pou l vin la, Wè. nou kanpe pou sisi. Epi yo pa kite l rive sa pou l pa jwenn bagay pou l pran. Non men, m konnen yon konpayi. Paske avèk lòt enstitisyon frè, nou konn sa k. pase nou pa bezwen di yo toujou la nou konn sak pase lè materyèl yo pase sendomeng avan ke yo rive isit.
E m gen yon kòlèg mwen ki gon antrepriz ki rele Agro Inova donk se li menm ki te sou yon dosye pou yon sechwa atifisyèl nan kakawo li te gen pou l vann yon rezo de koperativ e m konnen misye tap livre yo l an Ayiti. Bon, gade m tou fè reklam pou Agro Innova. Donk, m panse m ka ba nou kontak misye. Pale ansanm a misye. Se yon agwonòm ki vrèman, vrèman, vrèman toujou prè pou l travay avèk pwodiktè, avèk koperativ. Donk, m panse misye ka travay, paske Brezil m byen kwè pa misye a t ap soti. Ou konprann? Misye ka travay pou l ta ba nou l nan Sid. E m byen kontan nou di sa. Nenpòt sa nap achte nan men yon moun, ke moun nan pran responsablite a pou l vin ba ou l sou plas. Donk m panse, m panse se sa. Kounye a, lè li soti la, nou fin seche l, l ale dirèkteman nan. Non, lè wè l soti la, li gen, nou pase, lè nap mwason, lè nan peryòd mwason an, nou pa, nou nan faz premyè, premyè sechaj. Sa vle di premyè sechaj la nou retire tout imidite ki ka rann diri an gate. Ok. Nou stoke l.
Ok.
Lè nou fin mwas, lè n fin rekolte nèt, kounye a nou pral pase nan faz sechaj. Ok.
Ok.
Kounye a nap pran, nap pral seche l pou n voye li nan espay pou l al dekòtike.
Ok. Pou li bagay. Kounye a lè w wè l fèk soti nan chan se.
Se premye, se premye ti sechaj la nou ba l, apre sa nou stoke diri. Nou stoke. Ok. Apre sa. Men diri sa n stoke a ka fè anpil tan la. Wi l ka fè nou anpil tan. Nou konn gen ladan l la ki fè nou nenpòt.
1 an san pwoblèm. San pwoblèm? San pwoblèm. Ok. San pwoblèm.